Moun sa yo pè. Mwen menm, m pwograme tèt mwen pou m pa pè. Paske m di, rete viv nan peyi sa, fè chwa viv nan peyi sa, epi chak jou w ap kotwaye lamò, ou sòti ou pa konn si w ap antre, yo ka asasine w, yo ka kidnape w, etsetera. Donk pou mwen. Rete ap viv lè w konnen reyalite sa nan reyalite sa epi pou w ap pè ankò gen yon pwoblèm koyerans. Sa se mwen menm. Jisteman ou menm tou ou te viktim de yon atak non? Wi.
Eksplike nou.
Ok.
Avan yè swa lakay mwen an. Mete mete jou.
Avan yè swa se madi. 23 fevriye. Wi.
Madi 23 fevriye. Li te onzè, un peu plus. Gran frè m rele m. Onzè maten?
Onzè di swa. Ok. Gran frè m rele m pou l di m yo tire sou lakay mwen Kriswa. Bon, e la n rete depi dè e dè zane. Donk se lakay mwen ke majorite moun konnen m rete. Bon, se t youn mezon familyal. Nou la depi lè nou potko, chak moun potko ka granmoun. Li rele m li di m yo tire sou kay la. Men li gen yon jan pou l ba w nouvèl yo pou li dous yo m di bon men pa gen anyen grav li di m non ok. Men malgre sa m pa dòmi paske si yo tire yon fwa yo ka tire de fwa yo ka retounen vin tire ankò etc. M di ki moun ki tire a yo di non se 2 moto Ki chak gen de gason sou yo, ki pase ki tire sou kay la. M di, m di, men pa gen anyen. Yo di m, yo di m non. Men se, m pa t la. Men se li menm avèk yon grand sè m ki te la. Epi nan demen maten, m vrèman pa dòmi, m pa ka tann li jou pou m rerele yo ankò. E se lè m rele yo, y ap ban m tout etandi dega ki fèt yo. E lè jij vin fè konsta, e nou te antreprann demach legal yo, yo jwenn 2 douy, 2 M one, donk se 2 gwo zam otomatik ke 2 moun pote onzè diswa, moun yo prèske ap antre, dayè lakay mwen se kote ke moun frekante anpil, Moun yo fèk ap antre nan zòn nan, m rele yon vwazen m di o, kòman w fè la ou kite moun vin tire pa egzanp m poze, vin tire sou lakay mwen. Li di m non se apèn li rantre epi l tande katouch yo. Epi nou nou nan demen jij se jij la k ap vin di m se 2 katouch de de douy de M one e se se se pa yon bal mwen menm m te konprann se se yon bal pèdi Etc. Kèl an te sible. Se lè m rive m ap wè kantite twou bal ki genyen. E non sèlman yo tire sou, nou te gon, m gon grand sè m ki nan restorasyon, li gon seri de kès vè nan pakin nan. Epi nou wè jan bal travèse kès yo, kraze yo. Epi bal travèse pòt antre a. Epi grand sè m nan ki te nan chanm ni, ki potko dòmi, bal travèse pòt chanm nan, Li travèse yon kwafez zigi pou l al ateri nan yon mur andan chanm nan. E, non men li di l se yè y ap eksplike m, yo pa t ko ka eksplike m bagay la, ke l di l bal ki travèse, ki antre nan chanm li an, lè l travèse pòt la, se yon pòt an bwa, tout pay bwa yo vole nan figi l. Donk se evidan si sèlman kabann li an te anfas pòt la, li t ap viktim. Donk, e se pou yon atak gratis, moun lakay mwen pa nan move zafè. Se pa moun k ap bay moun kou, se pa moun ki nan joure moun, ki konn nan kont ak moun. Ou te konn resevwa menas? Menas pou mwen vin pa vle di anyen ankò. Paske pa rapò a pozisyon m, menas yo gen m minimize, gen m pran plis o serye, gen m pa menm tande menm. E depi mach 14 fevriye a e anfèt gon gon gran frè m nan rele m li di m gon moun ki rele l ki di l o wi nan zòn nan machin vin bay zo reken vit tente vin bay lajan lakay mwen pou e e e nou kab fè boule kawoutchou nan zòn nan ou konprann ke e e e mwen k ap òganize manifestasyon e kraze brize nan peyi a m di a. Kèk moun yo ap pale anpil. E pa rapò a menas, m konn gen de menas dirèk, moun ki di m y ap fèmen bouch mwen, y ap fè m rete. Men bouch sa m genyen an, e pa nou ki te ban mwen l. E se pa nou k ap deside sa. Donk, vwala se te sa sitiyasyon an, fanmiy mwen panike. Donk, depi yè, sa pase avan yè swa, M entèdi tout moun pale de bagay la paske manman m pa vle pou m al fè bagay la tounen yon skandal pou nou poko eksplike l li epi pou se nan nouvèl li tande l avèk kèk lòt moun pwòch mwen ki pap viv isit tou lè y ap tande nouvèl sa yo yo ka panike M di yo an nou fin fè demach legal yo, premyè demach legal yo, vin fè konsta etsetera, Donk ou pran sa pou yon entimidasyon nan kòm ou antanke militant politik? M pa wè l kòm yon entimidasyon, mwen wè l pito kòm yon zak rate, kòm yon kou rate. E jodi a fanmiy mwen oblije kite kay la, nou tout nou oblije kite l. Eeh nou deyò nou pa konn kilè nou ka rantre ankò paske kay la sible si menm si se mwen menm kòm endividi ki ta sible men puiske mwen nan espas la donk se lavi tout moun ki an danje la prèv m pat menm nan kay la yo menm yo manke pèdi lavi yo donk se sa nou fas a yon ekip moun ki pa gen okenn respè pou lavi moun ki pa gen okenn respè Pou valè, e jodi a pou, pou, pou, pou pouvwa, e w ap mande tèt ou ki pouvwa ankò, e jodi a ki vle fèmen bouch de moun, e ki pa bezwen rantre nan kout mal taye, ki pa bezwen rantre nan vòlè avè yo. Lè m di yon moun si m te bezwen pouvwa isit m t ap minis tèt kale. Se, se te pa si difisil ke sa, ou gen enpresyon pandan yon peryòd y ap chèche yo pa jwenn. E j'ai eu des propositions e pou lajan sal e pou kesyon pouvwa. Donk m pa deside rantre nan bagay sa yo, m pa wè avni m k ap rantre nan yon espas pou m pral pran de desizyon ki kontrè a valè mwen. E se sa m envite jenn gason, jenn fanm vin fè. Pafwa m konn santi m yon ti jan sèl e m ap imajine kantite gason ak fanm anndan peyi a si yo te angaje yo, yo pa ta bezwen Menm kote avèm totalman paske m pa bezwen toujou pou tout moun panse oubyen konprann oubyen angaje yo nan menm strikti avèm men angaje nou nan lòt strikti map santi m pi konfòtab pi an sekirite lèm rive nan kèlkeswa sitiyasyon an pou se avèw m chita pou nap chèche yon konsansis pou peyi a. Mètnan avan nou poze dènyè kesyon an. Jovenel Moïse li rete akwoche a pouvwa, 7 fevriye 2021 pase deja l ale e avan sa n t ap mande l pou li ale, èske se opozisyon an ki pa genyen, ki pa jwenn bòn strateji a pou l fè Jovenel Moïse ale oubyen Jovenel Moïse genyen anplis de bakòp de lentènasyonal li gen yon bakòp yon lòt kote ke n pa konnen? Non, tout bakòp yo nou wè yo, yo klè men bon nou konnen non kriz e il y a les acteurs qu'on voit clairement. Li gen les acteurs qu'on ne voit pas. E les acteurs ke ke nou ka wè yo, bon nou wè opozisyon an byen sur, nou wè pouvwa avèk tout sa l genyen kòm mwayen leta, mwayen pèp ayisyen an. Fò n raple ke tout sa pouvwa genyen yo se mwayen pèp ayisyen an. Se lajan pèp ayisyen an. Donk pouvwa leta se pouvwa pèp ayisyen an l ye ke yo pran an otaj. Donk nou fas a yon pouvwa konsa, Men gon entènasyonal tou ki dantifye l klèman ki te toujou idantifye l. Men nou gen des acteurs tou petèt ke nou pa wè, yo egziste e se yo ki la. E sòti nan kriz la li te toujou depann de kapasite aktè yo genyen pou yo kreye nouvo. Jodi a nou, m twouve li Injuste e impensable ke nou lage batay sa nan men kèk individu ou byen kèk gwoup de l'opposition. Yo pa anpil. E bon nou ka idantifye yo, nou konnen yo. Men yon batay osi enpòtan pa ta dwe nan men kèk moun. Kisa w reponn avèk moun ki estime Jovenel Moïse pa fin tèlman bon non, men Y a pas encore une alternative clairement définie. Sa w panse a moun ki di sa yo? Non, men m panse moun sa yo plis nan kan Jovenel Moïse la. Entre nou, entre nou. Paske mwen menm gon grenn bagay y aprann mwen depi m piti. Sa pa bon, m konnen l pa bon, li pa mache nan sans mwen, m elimine l.
Men yo di eske ou kap yo di yo di ou pa ka anplase yon pa bon pa yon pa bon se la wi la lojik ki dèryè tou sa. Sak anfas jodi a gen yon Jovenel Moïse ki ak yon gwoup ki itilize tout mwayen leta e ki itilize e mwayen zam ki fè lapolis la tounen yon zouti represyon e ki ki federe gang jodi a e kap kidnape pitit nou E jodi a lè n gon moun nan lari nou tèlman pè, lè timoun yo al lekòl toutotan yo pa antre nou pa santi nou byen. Donk se sa, se sa pwoblèm nan. Pi gwo pwoblèm nan se sa l ye. E fòk nou eseye rasyonèl nan sa n ap fè yo. E jodi a pou m ale pi lwen, il n'y a pas que l'opposition Jodi a, m pa, m pa, m pa nan mobilizasyon, nan òganizasyon mobilizasyon yo, paske m se manm yon estrikti nan lopozisyon. Li klè, m pa manm Sektè Demokratik, m pa manm DIRPOD, m pa manm Tèt Ansanm, m pa manm sektè, gwoup ki pi aktif nan lopozisyon yo. Men m se yon si. Men, a yon sèten moman de la dire, ou te nan, ou te nan yon estrikti, se pa te Sektè Demokratik. Altènativ la? Wi.
Non, m pat m pat nan komisyon an paske m te manm Altènativ la. Non, majorite moun ki te nan nan nan komisyon yo se se te de moun, piske Altènativ la alepòk se te yon gwoup ki te trè an nou di divèsifye, nan mitan yo te gen yon pakèt pakèt pakèt estrikti, yo te estime fò yo te pran de moun, byensi alabaz ki kont pouvwa sa, m pap janm kache opozisyon m ak rejim sa tèt kale sa depi sou Martelly byen si, m toujou di moun map kritike pouvwa sa depi premye desanm Martelly fè nan tèt pouvwa, m pat janm ka konprann epòk la m nan fakilte d'etnoloji m potko ka konprann lojik jis bay misyon moto, bay misyon anvlòp la. Ou konprann? Jis deside fon seri de gwo pwogram avèk lajan leta nan channmas ap gaspiye. Donk, e, se, pa t gen, moun ki te nan komisyon yo alepòk, tout moun sa yo pa t fè pati de Altènativ la. Se te de moun, se te yon komisyon yo te chaje an tout enpasyalite pou, e, e, e, alepòk, ke yo te bay yon seri de misyon pou omwen depataje yo antre yo. Nap fini, nap fini, nap fini e kisa selon ou menm, sa se vrèman avan dènyè kesyon an, avan m pèmèt ou adrese w a la popilasyon e e o jèn an patikilye, kisa selon ou menm ki ta dwe fèt la pou ke opozisyon an rive jwenn bout Jovenel Moïse? Pèp ayisyen an, m pap di opozisyon an, an nou di E pou mwen, sa ki ta dwe fèt pou pèp ayisyen an, paske tout sa Jovenel Moïse ap fè yo, li pa p batay kont lopozisyon, jodi a Jovenel Moïse ap batay tou senpleman kont pèp ayisyen an.